Bichon map edem la si kite w la map mare met yon ti minit poum pale ansanm avèk apanm tou map ekoute aksyon nan m di mennaj lan nan m di Biden nan m tonbe li kòmanse prepare depi m rive nan 2 3 mwa map voye chèche male wi sèm. Men dakò freo bòn chans atansyon. Anbyen wi map fè atansyon map ekoute l wi. Dakò. Biden nan tonbe nan m tonbe.

Jenny la foto m ta jwenn kado wi paske bèbè yo pa bon pou mwen se misye ki jere m kyèt mesi.

Mach kote ou ye konnen sa w di a? La nan koze. Kote ou konnen se vini la chita manje epi fini. Soti la soti la gade l. Chita. M pa ka wè gade. Mach chita papa. Ou e vwazin mou fi. Sa ou gen? M wè ou move. M wè ou pi gwo make fèlè. Piti. Pwa m nan kap banm pwoblèm konsa wi. Pwoblèm toujou. Ki pwoblèm? Pandan m rive lòt bò a, kounya la nou te fin pale, m twouve kè a fanm nan kontan, m tande Biden a fanm nan tonbe, pa pèy pòt voye chache m. Lè m di anbyen frero, kounya la nou sove, li fè m konnen se a mwen k ap rantre se mennaj mwen la l ap rantre. Waww bagay sa ap vin san fen wi vwazen. E kounya la menm, ki plan ou, ki desizyon ou? Bon desizyon m vwazin m pa ka fre nan sa m pa konn kisa pou m fè lè fin ekol ak kisa pou m pa fè anben si w vle soti m ap mennen w kòman sa va m ap mennen w soti ki kote tankou w ka ale kay yon ougan epi ou fey pa ale ou fey pa ale ankò ou jis rete avè w.

Ou konn men bèy bwè se pa tèlman bon bèy sa yo. E sa k pase menm? Monchè, m la.
Ou wè pandan ou vini la, m byen kontan ke ou vini la paske m gen yon bèy trè enpòtan pou m te di w. Mwen se nan telefòn m ta pe di w li, sa t ap deranje m anpil. Ok. Paske m pa ka pa di w sa, m te vle ansanm ak ou lontan. Men menm si gen kèk tan, se lè w bezwen w pase la. Wè kounye a w bezwen m, ou pase la. Paske m pa janm wè w menm, se lè w bezwen m ou pase. Bon, bon m di w. Èske ou konnen. Nèg pa entan nou fè se vilaria nou fè la nou nan brase nan lari ou konprann sam diw la epi kounya la jodia la sim di fòk m tcheke ou m gen kèk tan m pa wè w m byen kontan kew tcheke m an palan de sa tou map diw yon koze men sekrè pa drive epi fòw metem nan lari m konnen ou depiw jwenn yon kote ou chita ou jwenn ti bagèy ou ou bwè w jwenn ti alkòl ou bwè ak de twa nèg ou ka gentan lage koze sa yo tanpri sou pye pou w lage nan lari sa pap nan lari m di ok bon an palan de sa. Biden an m tonbe. Biden an tonbe freo Biden an m tonbe ma ma fèy ma pra ma prale ma prale nan kelke mwa la ma ma prale pa ma voye chèche m. Sa fèm plezi anpil Biden an tonbe wi sa fèm plezi anpil wi wi m byen kontan sa fè sa fè tout moun plezi gen anpil moun di sa moun yo kontan anpil dèske ma prale men ma prale gen anpil anpil tristès nan kèm pase mwen ma prale map kite nou la de zanmi m te konn Lè ansanm avè yo m'a prale. O m pa konnen ki jan jan m ape fè ye lòt bò a, m ape mwen toujou sonje nou. Non, se vre w ap sonje nou men Ayiti a ba ou fren, depi yon nèg ap lage pye mwen m pa bon konsèy rete Ayiti non. Depi w ap lage pye w m konseye w ale. Menm si se vre n'ap n'ap n'ap manke lòt ou te gentan fin alye bèy sa yo, men fò do ale kanmenm. M'a prale epi sa m toujou tris toujou konnen m'a prale m'ap kite sè m la pou kont li, dayè si ak menaj an m nan m ape pale pou menaj an m nan vini la tanzantan,

Oh allo chérie koman w ye? M pa pi mal bébé. Antouka lakò m ta m ta prale la, bon m te jis aprale apèn m ape soti m jwenn yon zanmi m ki te vini pote m la, nou jis ap pale nou jis ap koule yon ti yon ti bagay tou pitit ou konnen m te gen yon bagay pou m te di w men m byen kwè e pa nan telefòn pou m di l m ap ka m ap gentan rive Kazou sa deja.

A, sèm la pap ka kontinye. Epi chebre l pati.
An palan de sa menm, bon kòm se e pa sot e pa se wèm, vizit bay, men pa gen manje kounya men kòm menm.

Apre sa ou pral rete menajè w la. Li pa bon konsa, li pa bon vwazin, kè m ap fè m mal, m pa ka tande sa frè m lan ap di nan tèt mwen. Mwen m pa ka wè w sou yon tristès, m pa ka wè w k ap soufri paske se vwazinanm yo, nou leve menm kote, si w vle, si w deside, n ap fè yon ti.